Gade l kap gad tèt li nou wè. Gade lap gad tèt li. Gade de ti vi a. Bòt wal anba ti vi yo pap ka wè sa wap gade a. Vye li kame. Kame. Kame.

Si te nonm. M te di es klip ki sou mwen epi m tap di si te nonm mwen ka si te nonm Si te nonm Jaylin mwen ka si te nonm Mwen gen tèt ou E pa e limyè m di e limyè pou m te di limyè Limyè M di limyè Gad bon son fot m fè mesye. Se fot li ye kreyol map pale. Gwo bout tonton fot. Se li myè. Li myè. Ki fot? Fot de fap met fot. Fot gramatikal. Oh ok. Non. Fot pale. E kreyol.
Fot gramè. Non fot geografi. Fot gramè.
Jeline ou pap gad tèt ou anko? Map fini wi. Kesa pale?
Jeline.
Give it to me. Jeline.
E pa sa pou l te mete. Sa l ap danse a pou l te mete. Chanje l pou li.
Mete sa l ap danse a. Jeli. Ou wè l gen tèt ou k ap danse? Mete kas sa sa l konte sa l t ap danse a. Fò pouse l men l nan pa. Ki travay sa y a menm la? Sa y a dezòd mesye. E sa we vava. Ok. Kote pou sel ou men kote lap dese. Anou aval gade tout videyo a mezanmi. Dade pou l tet li nan ti vi a. Mel nan mitan. E lel pral fini al dese yo konn la. Kati kati travay li. Moun moun kap twale. Fon nou krapo. Go back. Jenny look.

You see I told you see see Tine mèsi mò I mean mèsi yo Ni sa yo met bagay la kot pitit la ap danse a li elimine l nan pik makaya.

Epi ou dim sa sa ye. Sa nou tenten men. Ou pou dim sa li ye. Fò bi kèful wi lò fin bay bay sa yo pou pa moun fè avè yo la. Come back.

Lal moutre nou poukisa l desann lòt ba depi lal lòt bò map moutre nou Dezòd Gade gade Yawoyo Nèg gen tèt li Menm rad la menm jou menm lè a talè al fè videyo al gentan wèl nan TV Li kontan Menm jou Li wè nan TV menm jan menm rad la menm kote a. Video a te koupe m refè li ou wèl. Ey li tonbe li tonbe li tonbe e se te lè yo tonbe ou pa sezi No you can't go there Ou pap ka al lòt bò a non. Non m di wi. Lè Daddy di non se non. Si Daddy di non se non. Non. Non.

Kono wal la? Ayi, ayi, ayi. Aske m di nou, ok. Ok, ou men ale, ok. Go. Ok, go. Ou el konen? Ou el konen? Yeah, ou konen nou m di nou, ou el konen? Non.
Ou el m di men ale, ou nan ale. Jaylin! Vini! Vini! Vini! Manmi kenbe l. Manmi kenbe l li wè l pa ka ale. Li renmen manmi. Li renmen manmi. Manmi kenbe l. Ok, vini. Vini jwenn dadi.

E. Kite. Tèt. Papa w.
Papa w. Mezanmi koman nou ye sa kap fèt. Videyo yo fèt moun yo pa moun yo pa menm gen tan salye nou koman nou ye. Nap moutre nou Djelin kap ki tap gad tèt li kap danse. Men kounye a bagay la tou nan kriye. Se sal bezwen fè a l pa ka fè l. Nou mwen, si m te ka fè nou wè m pou mwen, pase nou pa janm wè m la. Men mwen, m just te vle montre nou Gelin ki tap enjoy tèt li la. Li renmen gad tèt li nan televizyon. Li renmen danse nan televizyon. Koman nou ye menm, sa kap fè? Pa bliye si w poko abone a chanèl la, fè sa. Bay Sarah, ba nou love la. E pa bliye tou si w son moun ki renmen mizik. M fè mizik, m gen anpil, e pa m fè mizik non, m rekòde mizik yo, m rekòde tout djaz yo, mwen menm m se yon medya k la pou tout djaz, nèt, nèt, nèt, Lèks San Konplèks nou la pou tout djaz, depi se djaz, depi se mizik ayisyen, nou la pou tout, tout moun ki fè pati Etchyèman la, Lèks ladann, nou menm gen mizik evanjelik nan chanèl la. Se pou m montre w. Nou gen evanjelik, nou gen rasin, nou gen tout kalite, nou gen konpa bon. Se konpa m plis gen. Ou konprann men pou m montre w nou gen tout rap kreyòl, menm DJ yo nou bay lòv. Abòne a chanèl San Konplèks Family. Abòne a chanèl Lexx San Konplèks. E pa bliye tou sistèm beny 25 jiyè se nou kap fèl so pa bliye one love ok let me have her she don't want you to put her down no when I try to she cry try ese ese

Koute nou sa bezwen al pran yo wè wè ti bayo ti tab la kle a ti bayo e yo l bezwen al pran bat li pa kapab men l twò kout epi nenpòt sa l jwenn li met dan l ladan l imajine w si w pa netwaye ou gen yon timoun kòm w pa netwaye kay ou ou mele dyare tout bagay ap touye l ou konn jalin pa w gen dyare pa vre depi l fèt li pa w gen dyare non. Li twalet nòmal, li konn twalet mou. Ye. Li te gon vant fè mal on lè tchap tchap apre sa al bòbòt li poko gen dyare. Jan wèl renmen bagay nan bouch li la. Ye, li konn twalet mou. Dat li poko gen dyare lòm li pou vant li ap fèl mal ou lap kriye bagay sa. Enben, mèsi tout moun nale, se ton plezi.